Bonjour, bonswa mes amours kòman nou ye mwen konnen nou anfòm se Judeline Fody ki antre lakay nou jodia mwen tounen back ak yon nouvo video pou nou video mwen pote pou nou jodia mwen pral pale de Chichi et Wendy ok avan mwen antre nan video an map pwofite remèsye chak grenn moun ki abòne a chanèl la ou menm ki te voye yon fanmi w yon zanmi w abòne a chanèl la merci merci kontinye abòne pataje like epi kòmante. Ok pou mwen antre nan videyo an gen anpil moun ki ap poze tèt yo kesyon eske 2 moun sa yo toujou ansanm oubyen eske 2 moun sa yo kite Daprè enfòmasyon mwen jwenn daprè sa m wè 2 moun sa yo pa ansanm ankò. ok m pa konn vrè rezon an men 2 moun sa yo pa ansanm ankò yo youn pa bay vrè rezon an ni Wendy ni Chichi pa gen yonn ki bay vrè rezon ki koz yo pa ansanm nan daprè sa pèp lan tap di yo te di se Chichi ki tap manje Wendy bon bagay sa mwen menm m pa kwè ladan pou mwen menm mwen panse ke yo te gen dwa gen yon lòt pwoblèm e yo te gen dwa relasyon an te gen dwa pat ka mache ankò yo kite ok men yon bagay map di. Wendy ansanm a Sheshy te fon bann tan yo te renmen se pèp lan li menm avèk pwòp entèlijans pa nou nou te a nou te wè sa men se pat yo menm ki te afiche depi lè relasyon sa fin afiche sou rezo sosyo tout bagay ooh tout bagay vire pou mwen menm rezo sosyo se Pi gwo epidemi ki ka tonbe sou yon relasyon moun ok sitou pou relasyon atis yo pase rezo sosyo tout moun ap pale tout moun ap di afè yo pito yo te kenbe relasyon an an prive ke lè yo te metel sou rezo sosyo a ok paske moun sa yo te fè yon bann tan ansanm pat gen moun ki te konnen yo pat janm afiche yo sèlman yo tap mennen vi yo but se pat tèlman Wendy se Chichi ki te plis afiche men. Elas relasyon sa pa la ankò relasyon sa nou pa konnen si lap re kontinye men li pa la ankò lè fini gade kijan moun yo tap byen pran plezi yo youn pa ka viv san lòt youn pa ka ohh mwen te vrèman renmen koup la mwen te vrèman renmen Shishi wè Shishi fè tout sal konnen pou Shishi vin sexy pou Wendy epi pou wè se konsa bagay lan pase nou vrè rezon ki fè mwen panse moun sa yo pa ansanm ankò Shishi te fè yon Pous. Men ki sa li te di nan pous lan. Se pa paske yon ane ap chanje pou met nan tèt ou l ap tou chanje lavi w pandan w ret moun ou ye a. Pou 2020 sa k ap rantre a, si w gen yon moun ki fè w mal, retire l sou kè w, moun ou fè mal, mande padon, fè lapè ak tèt ou e sispann dòmi sinon se rèv w ap toujou genyen ki p ap janm wè jou. Men post pa Wendy an. Kisa Wendy di? 2020 padon, mande padon pa kenbe pèsòn sou kè, retire espri negatif rete pozitif plis lanmou ou renmen tout pwòch ou tankou se frèw ok timoun kounya nou pral antre nan vrè rezon ki fè nou wè chichi pa a Wendy ankò Ou wè la, kote nou wè li met ti kè de ti men an, se te chinwa ki te la, li retire l, epi n ap wè li gen 24 piblikasyon sèlman, li te gen 208 piblikasyon, anpil foto a Wendyy, li retire tout, li retire tout piblikasyon yo, kounye a li vin rete, nou wè la li te gen chinwa epi li te gen 208 piblikasyon, li retire tout, se vrè rezon sa a?